Medam e mesye bonswa ou byen bonjou Sa depan de ki lè wap gade show sa Nou di w byenveni nan show paw la Jo's Bar Jo's Bar se yon show kap pwomote kilti ayisyèn nan atravè biznis boutik, restoran e yon moun kap fon biznis kelkonk ka toujou kontakte nou e nap pwomote moun nan moun nan ka vin sou show sa pou l pale avèk nou e kòm dabitid nou gen avèk nou Yolcy

Sijè a nou te pale a, nou te pale de customer service men nou pat rantre nan biznis lan kijan pou yo kapab fè sa pou yap fè a pi byen. So jodi a la tou nou rantre ladanl e pou nou kapab pale de ki defi tou ki prevante yo pou yo kapab vin Koman dam nan. Fè yon gran siksè.
Wi. Pase nou ta renmen tout des ayisyen fè yon pi gran siksè kote yo de kote yo te ya e de kote yo vle rive a tou sa. E nou kòm si nou ap viv nan kominote ayisyen an nan Boston kèlkonk ou byen nan tout kote lòt moun ap viv tou m kwè gen anpil defi ki anpeche biznis ayisyen an kòm si rive pi lwen. Wi. Ou konprann enpeche yo rive pi lwen e nan show pase nou te di konsa kot kòmsi yon moun gen dwa fè yon biznis moun nan gen dwa te la nan 5 an e nan 10 an moun nan ta nan yon lòt kote ou konprann so m panse kòmsi si moun nan kòmsi fè fas oubyen si moun nan kòmsi an Komsi si moun nan yo ap kritike moun nan tou sa, si moun nan komsi apresye kritisizm moun nan ap jwenn nan yo tou, moun nan ka pouse biznis li an pi devan. Li agrandi l.
Exactement. So si sa w di a se vre, paske lè nou vin wè defi an ki gen nan sa moun nan ap fè a, Lè nou ba li pozitivite a ladan li e nou ba li konsèy la ladan ki ki bagay ki el ka chanje, si l vrèman vre li ka agrandi pou l not only kapab chanje biznis li nan kominote ayisyen an bò isi dyaspora a men nan tout kote paske ou konnen tou kòm ou te di tou lè ayisyen an gen biznis an bò isit Li pa on li gen biznis lan bò isit, li gen nan lòt bò an Ayiti tou, li gen lòt kote tou, e gen lòt Ayisyen tou k ap gade tou. So, nan sòt de ou konprann, kòm nou toujou ap pale de restoran tou, e nou konnen ke gen anpil moun ki toujou gen pwoblèm tou nan biznis dyaspora Ayisyen an, kominote Ayisyen an. So, nou ap pale de defi ki genyen nan sòt de ladan nan, kòman dirè m nan? nan sòt de planning ki genyen, yon pwoblèm yo genyen nan planning, yo pa plan kijan pou yo kapab. Ki agrandi biznis lan, ki yo ka pouse biznis lan tout sa. Kòmsi pa egzanp, lè yon moun plan yon biznis, se kòmsi lè w chita, ou kòmsi ou met tout, tout sa w pral fè, tout jan w pral fè biznis lan kòmsi, e in the long run, biznis lan rive pi lwen, e kòmsi tout bagay mache byen, customer service skills mache byen, tout sa fè pati nan planning. Time management, tout sa yo tou, pase lè moun nan fè, e kòmsi, se menm jan lekòl, wap fè yon ese, ou fè pre-draft la, ok, se sa ki vin yon planning lan biznis lan tou, se pre-draft biznis lan, kijan pou biznis lan ye, kiyès nap hire lan biznis lan, kiyès ki an chaj, management, tou sa tou, pa vre? Exactement, paske gen strateji, and tout biznis tou gen yon formula ke yo swiv, so si biznis ayisyen an kapab, paske. Fòmila yo deja la deja. So sèl sa ou bezwen pran, pran plan paw la ou rantre nan fòmila ki gentan yo gentan mete la pou ou a ke ou ka wè ke gen anpil rèstoran ki siksè yo swiv fòmila a e sa fè yo vin agrandi ke jan yo agrandi a nou ka di nan Burger King, Burger King gen yon fòmila ke yo swiv McDonald gen yon fòmila ke yo swiv Wendy's gen fòmila pa yo. So si nou menm nan biznis ayisyen nan restoran an nou swiv fomil sa a, then nou kapab nou kapab vin mete nou jan ke li vin kapab evolye tou. Ou konprann? Yes. Absolutely, absolutely. E pa bliye nou sou Joe's Bar, pa bliye medam e mesye nou sou Joe's Bar e kremas jodi a kès ki voye l pou nou nou se Zoe's Secret Gwòg ki voye l pou nou e Nou pral eseye kremas la jodia nan Jo's bar Se premye fwa nap eseye kremas la la jodia e Secret Grog e ou menm ki renmen ti grog ou mwen menm son nèg ki mwen renmen ti grog mwen depi nan peyi map achte ti grog mwen lè tontonm voyem achte 5 gout grog m bote 3 gout bali m bwè 2 gout grog nou konprann e Konya nou gon son doktora nan grog ki pral eseye grog nan Jo's bar. E ou konnen ke nan Jo's bar la tou depi bagay la pa bon nap di w li pa bon tou nou paka vin pote ankenn bagay ke Ou pap renmen anpl lè fini kwen nou tap vini nap di konsa ke oh bagay la bon. So nap mete bagay la kote li ye a nap pale de li paske se sèl nan Josba wap jwenn verite a, wap jwenn kritik lan e nap di ou tou kijan pou kapab ranje bagay la a tou sil pa bon. So nou paka vin di ou ke bagay la bon anpl lè fini kon ou goute lan pou n Nou vin pran man kou a ladanl epi moun yo di nap pale mal. Wi moun ap kritike nou.
Exactement. Ou konprann fò sa ap reprezante a fòk nou byen reprezantel, fòk nou eseyel nou wèl bon nou di li bon, si li pa twò parèt twò byen tou nap di konsa hey men sa moun lan ka fè poul chanje gwòg la pou li metel kòmsi gen anpil kòmsi pa egzanp son gwògè m ye pou li metel Kom ti non nan kom si pou pou prezante avèl nan mache a diferan pozitiv ok avèk anpil pozitivite ok se zo wi mezanmi ou menm ki bezwen zo wi zo wi gwòg pa bliye bay yon ti kout fil tout deskripsyon ap evolebo sou youtube la sou chèn youtube nou an imèl adrès tout sa ap evolebo sou chèn youtube nou an tout sa ok ou menm tou kap swiv cho a pa bliye pataje cho a avèk fanmi w, zanmi w, sitou pou grann ou, manman w tout sa, pa egzanp kòmsi achte yon ti tablèt ba yo, achte yon ti ipad ba yo, fè abòne chèn sa paske chak wikenn nou gen yon show diferan pou ou, yon show kap pote anbyans lakay yo e m konnen kòmsi pa egzanp nou pa vle okenn moun pèdi yon show yo l ti. Non, ou pa kapab pèdi yon Joe's Bar. Si l pèdi youn. A, ou pèdi tout.
Ou pèdi tout. Ou pèdi tout. Ou pa kapab vin la anpi lè fini wap gade nou anpi lè fini ou pa. Abòne chanèl la monchè.
Fò abòne chanèl la. Si w ap gade l avèk fanmiy ou, ou bezwen di fanmiy ou tou al abòne chanèl la menm jan tankou wè nou ap gade l la la. Kounye a kenenpòt kote ou ye w ap gade kote ou ye a. Ou an Ayiti ou gade l. Ou Miami ou gade l. Ou Kanada ou gade l. Ou Ayiti ou gade l. Ou ap fè sa paske ou abòne. Josvar so al abòne li pou kapab kontinye jwenn tout bagay ke wap jwenn nan pou kapab jwenn pozitivite a pou kapab jwenn kritik la lèl genyenl e pou nou kapab di w kijan tou pou kapab humm jwenn anpil bagay de pwodwi ke nap pwomote e bò isit la la tou. Yes nan Josvar sa nou fè sèlman nou pwomote kilti nou e sa nou fè nou pa fè anyen menm ke nap kritike bagay yo kòmsi nou pa vrèman. Nou pa la pou nou detwi pwodwi ayisyen, nou toujou di sa, nou la pou nou ba yo constructive criticism, si yon bagay pa twò bon nou di li pa bon pou avanse avèl.
Pa egzanp kòmsi an, pa egzanp nan dènye show nou te fè yo, si gen moun ki di nan restoran ayisyen customer service la pa bon ditou, ok, si kòmsi gon moun ki gen restoran kèlkonk kap tande nou ta renmen kòmsi ou travay sou customer service la, ou travay sou timing, pa egzanp kòmsi tout moun pa egzanp la. Dan tèl lè pa egzanp gen dwa moun lan gen travay poul rive a 9 è edeman sipoze rive nan travay a 8 è restoran make lap ouvri e moun lan gen dwa vini a 8 è moun lan 8 è edmi restoran pako ouvri e kòmsi fò nou respekte prensip avèk disiplin nou fè ba yo ki byen ok anplis de sa pa egzanp moun lan gen dwa rele tou yo si moun lan moun paske anpil moun ap plenyen de sa e moun yo kòmsi yo vin plenyen bò kote nou yap voye mesaj ban nou yo tou e fò nou pale avèk kominote a tou yo si ok. Gade ou pa kapab fè on moun rele anpi lè fini. Li rele pou ou manje. Epi lè fini moun nan vini moun nan vini li vin achte manje a, li rele l mete òd pou manje a. Epi lè moun nan rive li pa jwenn manje a. Sa vle di ke ou pa gen ankenn pwofesyonalite nan sa w ap fè a. Ou pa gen, li vin parèt yon bagay ki lèd, ki pa bon e sa mete non repitasyon biznis ou an. vin dekouraje anpil moun kapab vin achte tou. Egzakteman so m panse kòmsi moun yo sipoze reprezante nou byen pase kòmsi nou son nou son nou son nou pa yon ti pèp nou son gran pèp fò w reprezante nou byen e pa sèl wap reprezante biznis paw la byen tou kòmsi lè w reprezante tèt ou byen anpil moun swiv anpil moun swiv ou anpil moun vin lakay ou an di w te ka fè petèt yon yon mil oubyen de mil dola pa semèn kounye a lè anpil lè wap fè bagay yo byen anpil moun swiv ou kounye a la e wap fè yon simil pa semèn which is great for business kòmsi w gen dwa rive nan yon biznis ki ki gen 500 moun k ap vini chak semèn, kounye a li vin vini a 1000, 2000 moun, sa vle di kòmsi paske bagay yo ap fèt byen. Wi, not only ou fè yo byen, but sa ou dwe fè a, ou fòmil ke ou dwe swiv lan, ou swiv li. Paske lè w ale nan yon restoran, nou ka fè manje ayisyen, ou ka fè manje ayisyen, nou ka manje manje ayisyen ki nenpòt kote nou pase. Of course, m pase kay grann mwen m ap jwenn manje. Exactement, so sa pa vle di ke se nan restoran an n ap pral manje manje. Ayisyen an. Lè nal nan restoran nale pou yon anbyans. Nale ke nou bezwen, nale pou nal enjoy customer service lan ke nou jwenn nan. Pou nou sipòte. Pou nou sipòte tou. So, si yon, kòman dam, yon biznis ayisyen dyaspora fè sa, ou ba moun nan eksperyans lan kel bezwen an. Kwèm sou kwèm wap jwenn anpil moun vin nan biznis lan. Absolutely absolutely ou menm tou ki anvi fè yon biznis kèlkonk pa bliye ban nou ti kout fil kontakte nou tout enfòmasyon nou sou deskripsyon youtube la e nap ede ou pwomote biznis ou an tou sa ok pa egzanp kòmsi nan moman korona sa gen anpil moun ki pè fè biznis moun yo di konsa ah m pa fè biznis la se kòmsi anpil biznis ap shutdown ou yo di konsa ah m pa vle kòmsi akoz de korona moun pa vle vin nan biznis e Map di w, ou menm kap vin fè biznis e fò fò fò fò fò pran yon seri de kòmsi fò pa pè pa pè fè pa pran pa fè kòmsi pou w fè siksè fò fò fè echèk tou. Wi. Si w pa fè echèk wap pran siksè ok. Egzakteman. Pa egzanp kòmsi gen de fwa tou moun gen de fwa yon moun kòmsi moun nan pè achte yon machin nèf paske moun nan pè moun ap kritike l. Moun nan pè achte yon kay paske moun nan di konsa, ah si m pèdi kay la moun ap kritike m. So pa pè bagay sa yo kòmsi moun k ap avanse ap toujou echwe ok. Depi ou pa echwe w ap avanse ok. Pa pè e ou menm k ap fè yon biznis tou ban nou ti kontak, kontakte nou ou bezwen vin sou show sa tou. Sa pou yo fè yo si yo bezwen vin nan. Pou yo vini ale nan Joe's Bar. Voye kremas la pou nou n ap pale w de li. N ap goute li n ap di w ki gou l genyen. And tou banm mete nan bagay kote pale de biznis lan moun yo pè Pou yo fè biznis nan moman ke Corona virus la. Pou w kapab fè biznis fò w ka plenn li. Fò w gen yon plan ladan l. Fò w swiv plan an pou w kapab konnen ki sa ki pou ou kapab, ki sa ka pral mete nan biznis lan, ki lajan ke wap pral depanse, ki ekipman wap pral achte pou ki kapab fè biznis lan. So si w fè tout plan sa a, ou pa gen ankenn bagay fè lè pou wap fè paske wap swiv yon fòmil. Lè w swiv fòmil sa a, ou garanti ke Epa ou menm kap al al ou kapab gen yon pwoblèm nan management men fòmil lan pa gen ankenn pwoblèm ladanl so si nou swiv sa a nou devan nou devan e pa bliye ankò medam e mesye ou sou josba si w pako abòne chanèl la ankò kouri al abònel kounya kouri al patajel ak fanmiw zanmiw tout moun voye ti kritik la ban nou paske lè w abòne chanèl la ou pa kore josba kore yolsi sèlman ou pa kore Lanbi mawon direktè ki kap jere bagay yo pou nou an, si ou kore kilti ayisyèn nan, pase nou la pou nou pouse kilti ayisyèn nan devan, devan, devan nèt, ok, pa bliye kremas jodi a se Zoe Secret Grub, ok, ki voye l pou nou eseye gròg la, nou pral eseye gròg la sou platfòm lan, sou Joe's Bar, ok, nou di yon gran mèsi a tout moun ki deja voye kremas yo la, e. Gen anpil moun ki deja voye kremas yo la e sa kòmsi nan Josba a nou respekte prensip ak disiplin e Zoe te la nou te la avan e nap fè Zoe show Zoe a jodi a e lòt kremas yo ap vin aprè ok. E tout kremas ki vini nap palew de yo menm si Zoe te premye li te dènye depi ou vini la nap Pale de ou pou nou kapab di piblik dyaspora a kisa nou panse ladan l. Paske nou bezwen pou moun yo kapab enjoy kremas la tou. And si nou pa enjoy li tou nap di w ke nou pa enjoy li. So kounye a la na pral goute ti kremas la la. Ann pran ti kòp nou la a pou nou kapab goute ti kremas la la pou nou ka di w kisa nou panse. Yes exactement.
Ou menm Tou Kontinye voye kremas ban nou mezanmi kontinye voye yo ban nou pou nou eseye yo lan Jo's bar ok. Pa pè, pa pè ou voye kremas la ba nou nap goute li nap di w kisa ke nou panse de li so menm jan tankou wè nap pral goute kremas sa la e tout lòt kremas yo ki vini apre a tou nap di yo mèsi nap remèsiman tout moun tou. So kounye a la an nou goute ti kremas la la se mwen kremas la li parèt bèl vreman bèl vreman bèl le bo a vreman osòm zo wi sikrèt gwòg nou wè li vini lan yon le bo a se roz avèk lò ta vle di kremas la gen lò ladan gen lè sa
an eseye lan jozman nan wè lò ki jan lò a goute a mezanmi

Kòmsi yo di mi asèpte kritisizem tout sa si moun nan kòmsi gen de moun ki renmen plis kleren gen moun ki renmen mwens kleren e moun ki ou renmen ti kleren sa vle di ou gen dwa di zori men jan ou vle kremas sa la fèl pou ou nan sans sa e mwen menm tou man mwen renmen ti kremas lan ou konnen man granmoun sa yo renmen ti gwòg yo tou li pa renmen nivo gwòg la rive twò wo gran manmanm grann mwen tou sa so kremas sa li perfect pou li ok. Maybe ou pa janm konnen mwen ap goutel toujou pou m kapab wè si se an sekrè. Eh ti grog la sere pa dèyè anpl lè fini pou si se se vini lap vini sou mwen toujou. Nap swiv nap swiv. Nap swiv banm wè ankò. Son secret grog li ye. Uhmm. Anfòm. Anfòm, ka goute muscade la ladanl. Zès citron ladan.
Zès citron ladan.
Mpa goute kokoye a la dan. Kokoye a esans lan.
Ah esans lan. Mpran tout goune. Mpran tout goune. Li gen bon sant gen bon gou tout bagay. Mjis prefere pou kremas mwen gen kleren la dan li tou. Mwen panse tou ke. Pou ya, kremas la pou tout okazyon. Tout okazyon, Ou ka maryaj. m maryaj, kominyon. Kontakte Zoe. Kontakte Zoe. Voye yon email ba Zoe. Exactly, voye yon email ba Zoe. Mwen menm m renmen l paske mwen m pa tap di w kòm mwen di w konsa ke depi ou pa depi ou voye bagay la la nou pa nan bèy pran sen denden, nou pa nan bèy goute. Nou vle goute, goute ou wè. Goute la se bon sen n ap pran, ou konprann? So, gen lè se San Jose l ye. Ou konprann? So bon bagay bon bagay so far so good bon kremas m pran gou tout engredyan yo ladan trè bon kremas e kòmsi ou menm tou ki pa gade nou menm kap bwè sèlman se fèt yon zanmi w fè yon jès avèl voye yon ti kremas pou li pote yon boutèy ale pou li sen valanten kèlkonk ou ann voye yon boutèy pran yon boutèy al wè mennaj ou a yon boutèy kremas fèt paran w fèt manman w voye yon boutèy kremas ale voye yon boutèy e m panse yap satisfè tou pase m panse kòmsi wale nan yon fèt m panse moun yap vrèman satisfè lè w pote yon boutèy kremas pase gen anpil moun kòmsi. Gen anpil moun ki pa vrèman konn kote yap fè kremas nan kominote a, a koz de Josbo a kounya anpil moun dekouvri kote yap jwenn kremas. Wi gade nou anpil kremas pase pase gade pa dèyè nou la konbyen boutèy ki genyen la. Osage a kremas dèyè nou la. So nou gen anpil kremas kap ki vini e gen kremas kap kontinye vini tou paske moun yo vin reyalize. Lè yo, lè nou bay kritik la nan kremas la, nou bay kritik la se verite nou bay. So lè moun yo al eseye sa nou bay la, yo ka wè ki ki gou. I mean gou pa mwen avèk gou pa w ka diferan. Men an nou pale de kremas, kremas gon bagay ladan l, nou tout ka wè gon bagay ke l manke, e pa vre? Absolutely.
Yes. So. Depi w, depi w, depi w kòmsi. Kremas la kòmsi son gen gen anpil step pou pran fè kremas ok depi ou mix on bagay ladan moun gentan wè sa. Menm jan nou wè biznis kominote ayisyen an. Exactement. Depi ou wè biznis la gon pwoblèm, ou wè bèy la ki ka fè li gen defi an ki ka bal ki ap fèl pwoblèm nan. Moun yo wè sa. Moun yo wè sa. Tout kòstòmè yo wè sa exactement.
Exactement tout kòstòmè yo wè sa. Yes esak fè nap ankouraje Biznis ayisyen yo, paske se kòmsi nan biznis ayisyen la, kòmsi gen anpil moun ki pa di nou sa y ap fè dèyè do biznis sa, paske gen anpil moun k ap sipòte kominote ayisyèn nan, ki sipòte lakay nou, e gen òganizasyon lakay nou tou. Paske kòmsi dènyeman m ap pale a yon moun, li di m konsa, ba yo rèd, ba yo kite rèd deyò nan peyi Dayiti. Kounye a bagay yo purple, bagay yo green, bagay yo prèske rive lan rainbow a. So nou pa vle ba yo rive lan pwen sa, e sa fè n ap pwomote biznis ayisyen, lè n pwomote biznis ayisyen, e n konnen kòb la ap rive lakay nou, ede lòt moun lakay nou tou sa tou, ok. Pa rive nan purple silvouplè. Non sildeplè nou paka rive nan purple nou paka rive nan rainbow nou bezwen rete nan yon sèl koulè sa se lè nou kòmanse ap vire nan rainbow nou kòmanse ap vire nan yon koulè purple sa vle di nou pèdi ekilib la ekilib la pèdi nèt move kout gidon nou nan wouj e ble mezanmi so kijan nou pral ka vire nan.

Ki se sa ki kom si se sa ki josba se deviz josba tout sa ok envesti potansyèl pou nou envesti lakay nou ok. Wi nan bagay sa tou nan menm bagay nan de defi a tou nou ka gade tou nan biznis ayisyen gen anpil potansyèl ladan e nan potansyèl sa tou moun yo kapab Vini pou yo kapab envesti nan sans de pou yo kapab kisa biznis la gen, potansyèl li gen, and then kisa nou kapab fè nou menm ki nan kominote dyaspora ayisyen an pou nou kapab envesti nan biznis sa yo. So, si nou kapab fè sa, m byen sur bagay yo ap evolye. Ou pa panse sa vre? Egzakteman Yolcy, sa yon vrèman sijè, bèl sijè w apwoche la, e m panse sijè sa n ap kite l pou lòt cho, nou n ap kite l pou lòt cho e moun yo kòmsi. Lòt samdi, si bèl sijè, nap kite l pou lòt yo, nap ba moun yon tiz. Fòm yo toujou chou zone sa. Monchè, wap wap koupe, wap koupe show a a kout men. Paske nou vle moun yo abone, nou vle moun yo swiv Josba. E nou gen anpil sipriz pou nan show a tou. Nou gen anpil moun kòm si kap vini, kòm si kap vin pale avè n de biznis, moun kap fè lòt bagay nan kominote a, moun kap kòm si kap fè real estate agent tout sa kap vin ban nou. Règ avèk disiplin pou achte kay tou sa gen anpil sijè ou menm kouri abòne silvouplè patajel silvouplè paske kòm nou di deja lè w abòne ak chèn lan lè w pataje chèn sa avèk frè w sè w avèk fanmi w zanmi w se pa sèl jose se pa yolsi se pa Lanbi mawon ayisyen sèlman sipòte ou sipòte biznis ayisyen an tou sa paske gen anpil moun ki vle fè biznis moun yo moun yo kòmsi moun yo moman kowona a li frape moun yo li kanpe li kòmsi se yon se kòmsi yon blòk li ye devan moun yo moun yo pa konn kijan pou yo fè e n ap di moun yo pa pè sote blòk sa Vin nan Josba, rele Josba e nap promote biznis lan avè w. Wi, nan Josba nap promote biznis lan e tou nap pale w tou ki jan ke tou ou kapab itilize kowonaviris lan tou pou kapab prepare ou pou kapab lè kowonaviris lan fini, lè peyi a louvri kounye a la, nap pale avèk ou de ki jan tou pou kapab prepare w nan moman sa. Pou lè kounye a ou vin nan kominote a ou soti avèk yon bagay ki pozitif e anpil, anpil kòman dam nan aksyon anba pye ou paske i lè pou nou kapab mete pawòl yo an aksyon so kounye a la lè peyi a louvri n ap mete pawòl yo an aksyon kounye a nou pa nan kritik ankò nou la pou nou kapab evolye biznis yo so an nou vin evolye biznis lan e. Josbar tou ap ede w pou kapab evolye biznis la tande so an nou pale de sa anpi lè fini nap pale de envestisman de potansyèl ki ka genyen e kijan ou kapab ede e biznis sa an you know an kominote ayisyen an bò isit oswa kenenpòt kote e pa vre. Oh men Yolcy ah ou kraze show a lan menm ou ba moun yon pi bon Mezanmi kounya la ou gentan ba moun yo tout ide biznis mwen genyen yo ou met tout moun nan biznis ou met tout moun yo nan moun biznis lan m vreman renmen sa e nou konn konvèsasyon son sèl kote liye se nan Jos Bar sèlman se la kap ede ou kap kòmsi wap aprann yon seri de bagay kap ba w bèl anbyans e nap di yon gran mèsi mèsi a a Zoe Secret Grog Grog Pam ou fè sa cheri ou fè sa Bagay sa bon. Bon grog bon grog bon grog map bwè grog lontan depi m piti map bwè grog kounya la menm m tounen nan grog ankò merci zo ou tounen m nan grog e yon gran merci a tout moun ki deja abone chèn nan merci a tout moun kap swiv nou gen anpil moun nap di merci moun ki ayiti moun ki boston chili tout kote ou ye nou di gran merci e yolsi yon trè gran merci yolsi ou la jodia merci a tout moun yo tap mande pou ou moun yo tap tann ou menw la. Nou fini nan nan Joe's bars la tou se sèl la wap jwenn bagay yo tou e pa vre? E absolutely absolutely lanbi mawon yon gran mèsi lanbi mawon e kòmsi sa anpil moun pa vrèman konprann nan biznis lan paske gen de gen de moun ki dèyè do biznis lan kòmsi moun sa yo enpòtan moun yo pa panse a moun ki enpòtan dèyè do biznis lan moun yo toujou ap panse avèk moun ki yo wè lan figi yo a e yon gran mèsi a tout moun ki dèyè show sa trè gran mèsi gen anpil moun lanbi mawon chapo ba pou yon gran mèsi nap di w mèsi mèsi anpil e. Nou gon lòt vrèman bèl show pou lòt samdi. Yon bagay esepsyonèl, son bagay ki ideyal nap pote lakay ou. Nap tann nou. Nap tann nou nan Jo's Bar. Nan Jo's Bar osi. Nap tann nou.
Nou fini wi. Nou kite yo. Nou fini wi. Anben Jo's. Pwen ba. Pwen ba.